3 bagay ki ka fè mennaj ou kite ou byen vit san pran tan. Si ou son jèn fi, ou wè ou pa janm ka jwenn yon nèg ki vle ret avè ou, chak nèg ki antre nan vi ou apre yon ti tan yo ale, pwobableman ou se youn nan 3 moun sa yo, donk si ou ta renmen rezoud pwoblèm sa kounya, yon grenn bagay ou gen pou fè se ret gad videyo a jiska la fen. Premye bagay ki ka fè ou pèdi mennaj ou byen vit san pran tan, oubyen ki ka fè mennaj ou kite ou byen vit san pran tan, se san koutcha. Kòman ou ka konprann sa antanke jèn fi? Ou rive kay mennaj ou wap fè manje. Veso gaye adwat agoch san lave epi sa pa diw anyen? Men non machè. Nèg lan gen dwa fè kòmsi li pa wèw. Li gen dwa fè kòmsi ou pa egziste menm. Men kwèm. Lap swiv ou anba anba. Nòt lap pran pou ou ti cheri. Wap make ti pwen ou lit lit. E ankò, pandan w ap fè manje a, tòchon sou chèz, pwawo sou tab, magi a menm, ou depeyize l jis sou televizyon epi ou tonbe chèche l ou pa ka jwenn li. A pwoblèm! Tante w bliye met sèl, ou bliye fri pwa a, ou bliye diri a sou dife a, li fin sèch jiskaske l boule, gon bagay ou toujou bliye. Kidonk, ou pa janm ka fè anyen a presizyon. Volim san koutya tèlman fò sou ou, ou toujou nan tatone. Ou fin benyen a savon an, ou lage l yon kote, Ou tou bliye l. Nèg la li menm, li tonbe chèche l. Podyab malere a. Fè l jwenn li non souple. An konklizyon, ou son tèt chaje. Nan kè l lap di, bon, fanm sa menm menm menm menm son pongongon. A wi! Dezyèm bagay ki ka fè mennaj ou kite ou byen vit san pran tan se twonpri. Sa ou rele beze an Nou konprann Nou pa timoun Ah sa m pa kwè gon nèg kap aksepte l nan men yon fi Pou mwen menm se dènye bagay ke yon fi te ka fè yon gason M klè sou sa M pa konn pou ou zanmi m si ou konnen mennaj ou oubyen madanm ou twonpe ou deja Sa se ou menm konnen tout gason serye ki gen nen nan figi l M ap pale gason ki gen nen wi. ta konnen mennaj li oubyen madanm li twonpe l nèg sa pap rete menm ke l te renmen w nan dènye limit la paske depiw fèl yon fwa ou gen 99 pousan chans pou w kontinye fèl kidonk nèg lan pap ka dijere sa pou ou ego gason an pa pèmèt sa menm ke ou te pi bèl fanm pase lalin ou te pi bèl fanm pase solèy ou te pi bèl fanm ki egziste sou planèt sa nèg lan ap kite w paske gason vle di sal vle di a gason ki ekri a gran je òm ki ekri a gran H. Se pa gason ti kriye ki pi fanm pase fanm kap di nan nan fanm sa twò bèl m pap m pap gen kè poum kitel m pap kitel pou yon lòt ke nèg la rete avye krazel la mwen m rete a madanm mwen non e pa jan de beta konsa map palew donk map palew de gason ki gen testostewòn gason ki etabli prensip li imedyatman yon moun franchi limit sa monchè wap peye sa trè chè e kelkeswa moun ou te ye a lap mete w nan plas ou byen rapid kidonk medam. Jere kesyon beze an ande. Twazyèm bagay ki ka fè mennaj ou kite ou byen vit san pran tan, se soumoun. Lè ou se yon fanm ki soumoun, sa fè gason pa respekte ou. Gason pa pran ou pou anyen. Gason gade ou tankou ou se yon ti fanm tèt pete, ou se yon ti fanm ki immature, ou pa gen matirite. E pa gen pyès gason k ap dakò ret avè ou. Imajine ou, ou se yon jèn fi, ou rive kay mennaj ou, tout moun nan katye a te gentan zanmi ou. Vire tounen ou nan fouk yo, y ap penyen ou. Fè tripotay. Ou tèlman pale, ou menm arive met vi prive mennaj ou deyò san ou pa konnen. Ou nan kòlè tout moun. Menm a moun mennaj ou pa t janm konn pale sou katye a. O o! Moun sa te gen tan pi bon zanmi w. Ou gen tan antre sou li an gwo bout bèt. Sof ke, m pa konn ki bèt nan tout bèt ki gen yo. Sa a se nou menm ki pral. M pa konnen. Pandan ke se nèg la ki mennen ou nan zòn nan wi. Ou te gen tan tèlman konn zòn nan pase l, nèg la apèn montre w yon zanmi l. O o! Ou tèlman soumoun, Volume sou moun nan telman wo sou ou e komsi ou te konn zanmi an pase l. Men non machè, jèn fi pa fonksyone konsa, m toujou ap di nou sa. Ou dwe poze w, pran san w, rete nan kalm ou, swiv pito. Paske lè ou gen vye atitid sou moun sa yo, pa gen nèg serye ki pral aksepte rete ansanm avè w. Kidonk ou menm jèn fi, si ou te konsa, pwiske ou gen chans gade videyo sa, si ou pa chanje se ou k vle. Yon sèl bagay ou bezwen, se volonte. Depi ou vle, ou gen volonte, chanjman li posib. Deja, mèsi a ou menm ki tap gade, ki tap tande. Randevou kase pou yon lòt lè, pou yon lòt videyo ki pral pi chofe. Woy, m fon erè. Pa bliye, kite yon like, kite yon kòmantè. E ou konn sa wap fè mwen? Tou abòne ande, yon fason pou resevwa chak videyo kem gen pou m lage. N al wè!